Èd la donk se l ap remèt Bondye yon aksyon de gras. Epi n ap nou gen pou nou priye pou li, nou gen pou nou priye pou sè Liben. Li gen m kwè gen de kik sou tab la la, youn pou li, youn pou sè Liben. Donk m kwè gen anpil anpil manje nan ofis lan la dèyè a la m kwè. Apre sèvis lan la nou gen kabrit ki touye nou gen bèf pa vre Selvina nou gen depi se tout koulè manje tout koulè bayo nèt nou gen yo lè la nèt donk m pa kwè legliz la ap gen kote pou yo mete manje nan vant yo tèlman gen preparasyon sèvant lan fè pou nou e m tèlman ap tap pote manje nan venn nan kawoutchou kawoutchou a gentan plat kawoutchou a plat desann tèlman gen manje dèyè a donk degaje nou ou menm m te di w pa manje m te di w pa manje. Ap gen gwo koze, wa wè se manti m tap bay, lè w rive dèyè a, wa gade gwo koze. Donk nou genyen revèy nou kap kòmanse le 26, le 26 pastè Wilson kapab pran telefòn nan pou mwen silvouplè mwen gen dat la ladan l. Nou gen revèy nou kap kòmanse 26 desanm e revèy. Revèy nou, nou genyen chak one, chak fen dane, nou toujou gen revèy pou nou di Bondye mèsi, revèy aksyon de gras nou pou nou remèsye Senyè nou an, pou nou di Bondye mèsi difèke l te fè nou pase ane a an byen kote nou pa gen anyen ki rive nou, donk nan pou tout bagay sa yo nou. ap fè yon revèy pou nou remèsye Bondye nou an kòm nou toujou fè li chak ane. Kote nou jwenn revèy nou jwenn tèm revèy nou an se nan Lik 17 vèsè 11 a 19 Lik 17 vèsè 11 a 19 li di retounen vin di Bondye mèsi Lik 17 vèsè 11 a 19 retounen vin di Bondye mèsi donk son bèl siy sè Elvina fè la. Li konnen gen anpil moun k ale nan emejensi woum ki pa retounen. Genyen ki pa gen chans ale depi lakay yo, yo fè vwal pou peyi chan chapo. Men li menm l ale de fwa, li retounen. Donk li tounen pou l vin di Bondye mèsi ak yon aksyon de gras. Donk m ap mande si gen yon moun ki vizite m ki vizite nou pou lapremyè fwa, nou ta renmen w leve kanpe, legliz ta byen kontan rekonèt ou. Si gen yon moun. ki vizite nou la pou la premyè fwa silvouplè m ta renmen w leve kanpe e menm nou gon sèvant tan nan aplodi aplodi aplodi aplodi nou m pa wè fèy vèt m pa wè pyès moun ou kapab bay nou non w epi di kiyès ki envite w silvouplè. Madan Omelis Dèval se al manman manman Alis menm. Amen amen amen amen bon manman Alis menm Alis menm se pitit kay men w se manman kay. Welcome man welcome sèvant mwen nou kontan wèw ke Bondye beniw ke Bondye gadew m swete ke afè a Islèn pa mennenw pou de de fwa pou toujou vin ansanm avèw men ou trè jèn donk felisitasyon ke Bondye beniw ou kapab chita nou pa gon lòt ankò nou pa gon lòt ankò m kwè tout moun se pitit kay pa vre tout moun se pitit kay aplodi tèt ou aplodi tèt ou aplodi tèt ou nou kontanw nou kontan wèw. Nou kontan wè ou e nou pa bliye madi si Dye ve nou genyen sèvis de priyè. Ou menm ki off nan jou sa oubyen ou menm ki ta renmen priye ki bezwen konkou priyè ki bezwen apwoche pi prè Bondye nap tann ou madi si Dye ve nan nan priyè kap kòmanse apati de setè edmi pou nevè edmi. Epi nou genyen le vandredi nou gon bèl etid. Nou fè chak vendredi la si w ta renmen enstwi vini la nap tann ou vendredi nan etid e nou gen jèn tou ou wè sèvant la kap temwaye li di w li te malad Bondye geri l se vre mwen priye pou li pastè Wilson priye pou li men se Bondye ki fè pwovizyon an se Bondye ki geri l li di w li te gon lestomak fè mal aprèzavwa ke nou fin priye pou li. Bondye te tande priyè an epi Bondye geri li donk nou Bondye nou an son Bondye ki fidèl nou genyen sèvant nou nou gen sè nou dèyè a sè Imakila m pa konnen sè Imakila ou vle avanse salye legliz ou gen vle di de mo oubyen non donk welcome sè Imakila se sè nou se gran sè nou donk ou welcome tout moun. Se te tout moun se moun kay pa pa gen etranje nou kontan wèw donk nap kontinye avèk sèvis nou e frè Franklin pa la frè Franklin nap mande frè Franklin kapab ap priye avanse poul kapab priye pou nou pou mesaje aprè sa fè gran priyè priye pou mesaje aprè sa e avan nou tèmine nou gen sè Elvina nou gen nap priye pou li priye pou fanmi an. Nan priyè w la ou ka leve ni sè Lvina ni sè Judith kap fete anivèsè yo epi avan sèvis lan fini nap chante Happy Birthday pou yo epi ou menm ki ta renmen fè foto avèk sè Lvina ou ta renmen fè foto avèk sè Judith pou ta gen l kòm sipriz an nou fè li depi kounye a pase banm tou byen lè w gen moun nan bò kote w pwofite ba l afeksyon pwofite an cheri li. Paske ou pa konn kilè lap di ou babay, lap kite tè sa. Donk se jodi a menm. Moun ki bò kote w la. Moun an cheri l, pwofite ba l akoul la, pwofite moutre l kòman ou renmen l. Paske ou gen dwa pa wè l ankò. Lè sa w di kèt si m te konnen m te di moun sa ki bò kote l lan ke m renmen l. Ke Bondye beni w. Ke Bondye gade w. Ke Bondye fè wout avè w. Avèk nou frè Franklin.